Kounya lap dim se chichi k pranl em konnen ti medam sa yo pap manyen lajanm depi maten m pa wè Fabienne nan kay la Fabienne m peye lekòl pou Fabienne li pa vle al lekòl li pa vle al li pa vle fè anyen li pa vle aprann anyen lè fin lap di w wi se lòt medam yo m pi renmen sa son pwoblèm li ye mezanmi poum fin pouse yon pitit li tounen yon matlòt nan kay la mwen lap jourem ak tout lap jourem nan m fè tout bagay pou li.

Antan ou pa nan menm klas wap rete tann Rosalinda? Pa dim son bagay ou fè nan lekòl la non. Mwen grangou manmi m paka rete. Paske avan yè wap pran sizo mete nan cheve w m te di w non. Gendwa e pou sa yo voye w tounen an wi. Non manmi ou konnen m pa fin nan manje avan. M jis tèmine m vini anplis m grangou m pa tann Rosalinda. Ou pat achte anyon manje nan lekòl la? Kot kòb m te ba w la? Ah manmi me mezi machin m te pran avèl. Oh oh! Ey Shishi! Bagay fò bèl nan banm pwoblèm Shishi. Aprè mwen met on kòb la li prann li di se ou menm ki prann Depi maten m pa wè Fabienne nan kay la map chache Fabienne pa jwenn Fabienne non. Fabienne pa lekòl la vre non men e kay zanmi l ale. Kot Fabienne jwenn zanmi sa menm chichi. Lekòl la m konn wè ti dam nan m pa konnen l non.
An a vle di lè anben zanmi an pa al lekòl la tou? Nan m pa wè l jodi a.

Manmi m pa konnen paske m pap fè menm klas avèl. Sepandan map mande pou li jodi a yon jou mete ki sèl li pa vini lekòl m pa konnen. Non jodi a ou konn sa Chichi? Ou kwè vre Chichi? Wi manmi poukisa map baw manti a? Chichi ou wè jounal manm ta kenbe ou wap banm manti? Gade pou wè map abandone ou wè Fabienne kap fèm tout bagay sa yo ou wè m asepte Fabienne ou menm son pitit Anfen. Nou medam sa yo nou banm pwoblèm. Nou banm pwoblèm. Bon manmi kisam fè m jis dou m pa konnen Wap fè sekrè pou Fabienne.
Non manmi kwèm non. Gade gwòsè derespektan Fabienne fè avan ye mennaj Rosalinda vin nan kay la li pase nan mitann hein li sòti poul kale mesye a m pa konprann sak pase Fabienne. Manmi tann Fabienne vini mwen m deja grangou la depi maten moun nan yo konn. Pretem telefòn ou an. Pretem telefòn ou an pou m mande Rosalinda sak pase ki fèm poko wèl la. Alo Rosalinda Sak pase w menm m poko rantre nan kay la Kisa Bon w ap soti a menaj ou a wè lè nou travay ou pa menm relem pou dim sa menm Pa panse ke badon wè w gen mennaj a la e granmoun tèt ou ye non Rosalinda. An ben ok pitit mwen, map tann ou. Ok. Lè m di nou toute granmoun nou ye a e granmoun nou ye. Rosalinda do panse badon nan mennaj a la do konn se granmoun li. Koman fè al soti al gade yon travay a mennaje a l pa menm rele m pou l di m sa. E touye nap touye m. M pa kapab ankò mwen menm.

Haa pitit mwen make mo ou. Pa fè m depanse lajan m yo pou granmesi non. Non manmi m serye. Paske m wè Fabyèn li menm, m pa konn ki wòl Fabyèn jwe nan kay la. M pa konnen non. Rosalinda di n ap vini la talè la. Anben, al chache bagay pou manje Chichou sot lekòl pitit fi m. Ale non bebe. M pral fè sa, apre sa m gen yon devwa m pral eseye fè la.
Haa. M konnen w al rete nan telefòn, epitou pa fè devwa. Mwen m p ap depanse lajan m an ven non.

Mizè m konnen m pase a Fabienne pote kivèt zoranj sou tèt mwen. S on bagay m pap janm bliye. Fabienne joure m. Fabienne di m gen ray. Dèske m al gen delè lè m al legliz m al priye li di m gen ray. Ooh je a Fabienne sa a twòp pou mwen Manmi ooh. M pral desann ka sè m nan. M pral esplike sè m nan pwoblèm m ap andire nan kay sa a avèk Fabienne. Sèl Fabienne ki ban m pwoblèm nan kay sa.

Ou pa dèm pa respektem nan kay la li gon zanmi lap vòlò lajanm la li di e nou menm ki pran lajanm epi tou m pa konn sa lap regle nan lari a depi m maten fabien pa pile la non m konnen lane lekòl lal ale wi atoulèka mwen menm cheri atoulèka mwen menm m pap depanse lajanm pou fabien ankò
anben m konn sa e sam tap di chichi talè a e sam tap di chichi talè a rosalinda. Humm sa vle e pase e pale anpil anko. Sa pap pase anko tande. M fatige man m pral fon ti yon fon dlo. M pral fon yon fon poze tande. Kò ou bèl jodia wi ki bò tal la menm. Kaka sèm nan m pral anba fò m al esplike l sa Fabienne ap fè m pase Rosalinda. Fò m al esplike l m paka kenbe bagay sa pou kò m pase sèm sèm nan konn ki valè mizè m devan sa Fabienne.

Apa sèm nan dim lap vin kotem li pa vin kotem sak pase la epal poko vini bon m te gen poum soti la m wèl pa vini genlè map soti paske sil bezwenm lap relem paske li di lap vin kotem. Kimoun sa?

Pitit! Fabyèn ou te konnen m ap pase mizè a Fabyèn ki vèt zorany Fabyèn malad nan menm yo voye yon maladi sou Fabyèn mezanmi Fabyèn twalèt nan manje m ap manje Map di la sè Ou te konn tout bagay sa ou konn ou wè m pa menm bezwen esplike w ankò menm Fabyèn pa respekte m menm non sè m. Bon eli k pi gran li pa respekte w. Woy! Sa lakòz ti moun yo pa respekte l. Se li menm ki pou bay pi piti yo chemen, ki pou montre ti piti yo epi lap fè sa. Woy!
Sèm, Fabyèn, bon Fabyèn rete pou l met men nan kòlèt nou. Mwen pa konn sa m fè a Fabyèn. Sa resi pi di.

Fabienne gon zanmi li jwenn lekol la m pa konn kote jwenn zanmi sa Fabienne Fabienne kouri wi. Bay pwoblèm pwoblèm pwoblèm.
Gade Donk wèm chache wout kote w ye sèke m pa kapab sèm fò edem a Fabienne m pa kapab non m pa kapab pase Fabienne gon twòp pwoblèm. Timoun e konsa li depil pase kote w ap bal bon konsèy se konsa li pap kote w ye li pap pase la. Map pale a Fabienne Bon Rosalinda gen mennaj. Mennaj Rosalinda vini lòt bò a ou menm. Fabienne gade, Fabienne gade a woyoo! Sal genyen?
Oh o monchè Rosalinda gade ou konnen avan map pale a mesye a Fabienne pase nan mitan mesye a. Male dfe. Yap di e ou menm ki bal bon mal edikasyon wi. Mwen wont sèm pa kapab ak Fabienne. Sèm mwen pèdi kouraj mwen pèdi lajan m depanse pou Fabienne yo. Papa timoun yo mouri mezanmi e mwen menm ki tout timoun yo sèm.

Ah sa pa deraye l deraye ankò timoun wè lòt 2 ti medam yo pa respekte yo m poko janm jwenn erè nan men ti medam yo lòt 2 ti medam yo oblije pa respekte l li twòp pou mwen nan ka la lap joure m epitou e pi piti yo kap bal konsèy wi oh oh
Fabienne Fabienne di yo e pou m mouri li di m e pou m mouri wi. Kòm mwen menm se legliz m ale. Sa w ta fè, mennen legliz, si w pa vle ale ou menm ou. Woy! Mwen di Fabie m pran m pral mennen l legliz pou m al fè pastè a priye sou tèt li. Li di m ki jan de legliz legliz sa ou depi lè papa l mouri a m pran pòz levanjil mwen. O si se ray mwen genyen. Atoulèka sa m gade w sè mwen e pitit ou pran pastè sa ansanm avè l. Legliz la vrèman depi l ap tande prèch.

Mezanmi men kounya sèm. Lòt ti piti a mandem laptop. Map depanse lajan pou timoun yo konnen m renmen timoun yo. Map depanse lajan pou timoun yo. Eh a tout sa m pa regrèt depanse lajan pou Fabienne lap vòlò lajan lap fèm tout bagay. An men atoulèka sèm mwen m ale wi. M ale anben map vin kote w. An men map.